Stati pwoteksyon tanporè pou Ayisyen avèk Venezyela, kidonk jodi a la pa bliye se gran près la k pral domine aktyalite a la, e kidonk nou deja pote anpil detay pou ou avèk anpil enfòmasyon, e si ke ou fèk konekte pa ezite chita byen ba vin pran anpil detay ak anpil enfòmasyon nan dosye tps pou ane 2026 la, e kidonk jodi a la daprè yon medya nou fè konfyans nan ameriken a la, m pap ba w manti ebyen tout moun ki deja nan tè Lèzetazini mèt genyen lakontantman pa bò lakay yo, dapre desizyon jij la pran, avèk yon pòs pi gwo medya ameriken an pataje ansanm avèk nou, epi medya sa a m kwè ke tout ayisyen fè l konfyans, depi misye ba yo yon enfòmasyon, ebyen se konfime. E nan pòs la misye pataje ansanm avèk nou an, e kite m li pou nou, mèdam, di mesye, zanmi entènot, e nan pòs la, sa m wè e m ap bay tout verite epi pa fè kenn kase ditou. Kidonk nan pòs la m wè administrasyon Donald Trump la ap renouvle kontra tps la pou ayisyen men nan jou k ap vini yo y ap fè yon lòt reyinyon pou kapab gen yon desizyon pran nan dosye tps la. Tande byen wi peyi a. E jan ke nou wè l nan pòs la, daprè sa medya ameriken an pataje ansanm avèk nou, paske tout Ayisyen deja fè gwo medya sa konfyans, depi l bay yon enfòmasyon, enben tout Ayisyen kwè nan li. Enben, se jan n ye a, nou oblije di ou li, Ebyen tout ayisyen komanse gen la kontantman pa bò lakay yo paske tps la bral renouvle nan ane 2026 sa. Selon sous nou fè konfyans, administasyon Donald Trump la fè konnen ke li kapab pran lòt avoka avèk plizyè imigran pou dosye tps la. Kesyon ranmase pakè tou, e menm ke tps ou fini, Ou tande gen ayisyen kap di a yap depòte yo ebyen etire mit sa nan tèt nou paske nou gen plizyè dwa nan peyi a kidonk m pral ban detay yo. Enfòmasyon nou gen kòm kwa si ke yon moun te gen tps nan peyi Lèzetazini e m kwè ke nou konnen dat ekspirasyon tps la se 3 fevriye 2026 Ebyen, si ke yon ajan imigrasyon ta kontre avèk ou, e 2 fevriye 2026, li pran ou, ebyen m kwè ke ou deja nan prizon. Men poko gen oken moun ki konnen kòman sa ap fini, eske y ap voye ou an Ayiti oubyen tou w ap ret nan atè a, e pou w pran avoka pou plede pou ou kèlkonk. Avoka a kapab mande yon kosyon pou ou, ou kapab lage, e si ke ou gen tps ou, ki tap ekspire nan dat sa ki se 3 fevriye 2026 la, enbyen si yon ajan imigrasyon ta arete w pou 2 fevriye 2026, daprè yon enfòmasyon nou fè konfyans, e ou kapab lage si ke ou gen yon avoka al plede pou ou. Men yo pap voye w vini an Ayiti. Enfòmasyon nap pataje ansanm avèk ou e nan dosye tps la, Si ke ou te gen tps ou tap viv nan peyi Lèzetazini, ebyen yon imigran ta arete ou, li pa gen dwa pou l voye ou vini an Ayiti. Byen petèt yo kapab mete ou nan prizon, ou menm wap chèche yon avoka oubyen yon jij ki pou plede pou ou pou yo liberew men afè pou tande ayisyen ap mete mit sa nan tèt li kap di kousa li te gen tps tps li tap ekspire pou 3 fevriye 2026 ebyen ou pa bezwen ke w bay tèt ou gwo pwoblèm mwen menm tps mwen gen pou l ekspire pou 3 fevriye 2026 e nan peyi Lèzetazini mwen m deja tèt frèt paske m kwè ke si ke yon imigran te kapab arete m kote m ye a m kwè ke m ap chache avoka avèk jij ki pou libere m men mwen menm m konnen dat ekspirasyon tps la pa m nan menm ap fini pou 3 fevriye 2026 ebyen mwen menm mwen pa bay tèt mwen pwoblèm. Moun tps yo, kite m fè yon ti pale ansanm avèk nou e mwen menm m ap viv nan peyi Lèzetazini Kidonk, m deja genyen 3 kay pèsonèl pa m nan tè a. Kidonk, pou yon Ayisyen achte yon kay nan tè Ozetazini, ebyen, fòk li genyen gwo bwa dèyè pòt li. Donk, mwen menm ki ki ta gen tout eterè sa a nan tè a, ou panse yon ajan imigrasyon pral arete m pou l mete m nan prizon mwen pou m pa ta chèche avoka ki pou plede pou mwen pou nèg yo libere m. Haa! Ayisyon yo m kwè ke yo di Ayisyen entèlijan. Zanmi entènot, ou panse mwen menm ki gentan fè kanè m e m gen plizyè gwo kòb sou kanè m epi m gen enterè nan tè a, ou panse menm ke ti pyès mwen ta ekspire m pral bay tèt mwen pwoblèm pou sa? Jamè! E pa fè tèt cho, ou menm k ap viv nan peyi Lèzetazini, m kwè ke gen Dè santèn Ayisyen k ap viv nan peyi a, e gen plizyè nan yo ki bay tèt yo pwoblèm. E donk, yo kapab bay tèt yo pwoblèm se vre, men jan ke nou panse dosye tps la ye a, pa panse sou ke ou genyen l, li ekspire, e tousuit y ap voye vin ann Ayiti. Jamè! E enterè ou gen nan peyi a, sou kont kiyès w ap kite yo? M pa ta kwè e pou tout sa ou ta rete sou kont Prezidan Donald Trump, non, jamè! Sa p ap ka fèt. E dapre deklarasyon pi gwo medya ameriken an te pataje ansanm avèk ton, ebyen se desizyon sa a misye te di. Ki sa l vle di? Li pa posib pou yon ajan imigrasyon arete w pou l ta depòte w voye vini ann Ayiti. Kidonk m kwè ke nou tande ebyen se konfime. E dapre yon pòs pi gwo medya ameriken an te fin fèt Avèk plizyè avoka te fin pran desizyon yo apre ke gran reyinyon te fin fèt, ebyen Ayisyen nan tè Lezetazini pa bezwen gen gwo kè kase. Rete la, tout detay, tout enfòmasyon ap vini andedan video de enfòmasyon sa. Lòt enfòmasyon nou genyen kòm kwa pou nou pataje ansanm avèk ou nan emisyon an. Pwen kap domine aktyalite a, plizyè moun fè konnen ke moun ki pati sou rezidans yo pa gen kè kontan poutèt administrasyon Donald Trump la ap renouvle kontra tps la pou 2026 la. Kidonk, m kwè ke dyakout nou chaje kou Legba e nou pote anpil enfòmasyon pou ou. Ak anpil detay e enfòmasyon ki sa li ye. Dapre plizyè zanmi ki deja pataje kèk enfòmasyon ansanm avèk nou, yo fè konnen ke moun ki pati sou Joe Biden yo pa ta sipoze gen valè moun ki pati avèk rezidans. Ebyen, se pou bi de rezon sa a ki fè ke moun ki pati sou rezidans yo di si ke administrasyon Donald Trump la ta depòte moun ki pati sou Joe Biden nan, li t ap bon pou yo paske nèg Joe Biden yo gen menm nivo avèk moun ki pati sou rezidans yo. M kwè ke pren sa a, li fè anpil aktyalite sou rezo sosyo a paske yon nèg ki pati sou rezidans Li vin Ayiti lè l vle. On nèg ki pati sou Joe Biden avèk ti piyè sa l te kapab vini an Ayiti. Enben, se pou pi de rezon sa. Administrasyon Donald Trump la te te anonse li t ap fini avèk dosye ti piyè sa la pou 3 fevriye 2026. Enben, nèg ki pati sou rezidans yo fè konnen ke fòk administrasyon Donald Trump la pa renouvle dosye ti piyè sa. E m kwè ke Gen nan yo ki te fè konnen ke pou yo depòte tout moun ki vini nan Joe Biden yo nan peyi Lèzetazini yo menm lè desanm ap rive, lè gen yon aktivite ap fèt an Ayiti, se yo menm ki pou voye yon ti kòb ba moun sa yo. Enben se pou pi de rezon sa wap wè gen plizyè nan nèg yo ki pati sou rezidans ki di fòk administrasyon Donald Trump la ta depòte tout nèg an jeneral nèt ki pati sou Joe Biden yo. Men, Bondye pi fò, e dekrè nèg sa yo te pran pou administrasyon Donald Trump te pran an, enbyen sa pa rive, enbyen nou konnen dat ekspirasyon tps la t ap ekspire 3 fevriye 2026, enbyen m kwè ke jij la avèk kèk avoka k ap fè yon lòt reyinyon nan jou k ap vini yo pou genyen yon desizyon pran nan dosye tps la fòk li kapab renouvle. M kwè ke e deja gen anpil ayisyen ki gentan ap konekte ansanm avèk mwen yo di ah DG sa k tonbe e m kwè ke m gentan pataje plizyè enfòmasyon avè yo m di fòk yo pa fè tèt cho paske dosye a gen pou l renouvle dosye tps la. Donk, ban m pataje yon enfòmasyon ansanm avèk nou. E yon zanmi oblije ekri m, li di m li te pase pa Mystic pou l tonbe sou fwontyè a e pou l te kapab antre nan peyi Lèzetazini. Ebyen, pandan l antre a, li gentan achte plizyè kay nan peyi Lèzetazini Enbyen an Ayiti li gntan fè plizyè pwojè epi nan fanmi pa l li antre plizyè moun enbyen se pou bi de rezon sa li fè konnen ke moun ki di li antre nan peyi a sou rezidans moun sa yo pa fè anyen lakay yo ditou epi menm yon kay yo pa achte nan peyi Lèzetazini enbyen se fason sa nèg ki pati sou rezidans yo pa fè anyen an Ayiti e yo pa fè anyen nan peyi Lèzetazini ebyen zanmi an di m se moun ki pati nan Joe Biden yo nan kèlke ane ki oblije fè kèk pwojè Ebyen lè yo wè moun ki pati sou Joe Biden yo fè gwo pwojè, yo menm yo pa ka fè gwo pwojè, yo menm nan ta se pran gwo plezi. E m kwè ke se ansanm de pwen sa yo m t ap touche ansanm avèk ou. E pa bliye toujou rete konekte, depi gen update sou dosye tps la, m la pou ou nan yon minit pou m fè w konn tout enfòmasyon. Ke Bondye beni w, pase yon bon apremidi, rete la si gen update n ap tounen pou yon lòt emisyon.